Hallelujah Hallelujah merci seigneur merci seigneur merci seigneur merci seigneur Christ vivan Christ vivan li pa mò Christ vivan li pa mò nou di Bondye merci paske li te pran swen nou maten an nou te leve Nou pa t pote nou byen. Nou pa t feel good at all. Lè nou wè nou kouche nan kabann nan, nou di yeah n al travay, malgre nou pa bon, nou pa bon. Nou pa feel good, nou travay kanmenm. Epi maten an m pa t ka al travay. M di wow! I have to stay in my bed for all day? M di no, Jesus is too good to me. I have to do something. Ah, I been with kòp.

Nou di Bondye mèsi paske li te pran swen nou. Mwen pa t byen menm. Mwen pa t santi m byen. Nou konnen depi se kò ou ye, se on kò imen ou ye, ivenn bèt malad. Men nou menm, ivenn pye bwa malad. Paske ou kapab rete ou on gwo twou nan pye bwa l pa t fèt avè l. Ki choz ki vle di nou menm nou ka santi m alèz men nou konnen Bondye la li pa janm pa la. Egal la, mwen salye nou kèlkeswa kote n ap tande e gade videyo sa a, jodi an konnen se yon gwo jou pou nou, nou konnen tout nasyon dan lemond Tout nasyon dan lemond konnen jou sa egziste pou yo wè kelkeswa moun nan pat kretyen depi wè se jou premye dimanch 31 desanm premye dimanch de lane se pou yo leve pou yal legliz jou jezi te resisite a jodi dimanch fò yo leve yal legliz. Se poutèt sa, nou menm lè kretyen, fòk nou toujou sonje sa Jezi ye pou nou, sa Jezi fè pou nou. Ou konprann? Paske se a Gòlgota ke san l te koule, li te brize, maltrete pou nou. Jezi gran, li fidèl, li reyèl. Jezi pa gen parèy, Jezi pa gen limit. Even sou dènye soupi ou, depi ou ka bay Bondye glwa. Praise him, praise him all the time. San Jezi se yon gwo san. Li ka kouvri ou kèlkeswa kote ou ye. Ou pa bezwen moun pou w rele. Te pou w santi w pa byen. Rele Jezi. Se li menm ki te mouri pou ou. A Gòlgota. Sou yon kwa. A Gòlgota. A Gòlgota. A Gòlgota. A Gòlgota. Sou yon kwa. Sou yon kwa. San Jezi sove nou an te koule. Kounya lèzòm ap fè san koule pou granmesi. Mwen pa gen anyen avèk moun nan li vle poul fè sanm koule. Ou pa gen anyen avèl li vle poul fè sanw koule.

Se pou ou avè m wi. Pou kiyès? Se pou nou te ka gen lavi. Poukisa lavi sa a vin tounen? Lavi sa a Jezi te bay pou nou an, nou pase lavi a anba pye. Yonn pa vle wè lòt. Kelkeswa w tap viv nan kay avèk moun nan li pa vle wè w san ou pa konnen manman pa vle wè manman manman pa vle wè pitit eskize mwa pitit pa vle wè papa pastè pa vle wè dyak dyak pa vle wè predikatè kretyen pa vle wè kretyen parèy li men li te krisifye pou nou. Se pou nou te ka genyen la vi. Fò nou chante avèk tout kè nou. Pou n ka bay Bondye glwa. Paske lanmou sa a l te genyen pou nou. Ou menm. An n adore Senyè a. An n loure Jezi de Nazarèt. Pou tout sakrifis sa a l te fè pou nou. Waww Bay Bondye glwa Bay Bondye louranj Tout adorasyon se pou li Kelkeswa kote ou ye Ou ka bay Bondye glwa nan restoran an Ou ka bay Bondye glwa nan chanm otèl la Ou ka bay Bondye glwa Kelkeswa kote ou ye Nan lopital la Kèlkeswa kote ou ye nan machin ou, nan truck yo, ou ka bay Bondye glwa. Pa gen moun ki konn afè w si w di Praise Lord. Pa gen moun k ap konn afè w. Paske sakrifis sa l te fè pou ou a, se yon gwo sakrifis wi. Kounye a menm yon ti dwèt yon moun, ou konn ki jan yon moun ka bay yon dwèt li pou l gen lajan, men l pa bay yon ti dwèt li pou yon moun. Li pap baw ti dwèt li pa yon moun. Bondye te bay tout whole life li pou nou. Sa nou fè a lavi l la a? Sa nou fè avèk san sa yo ki te koule pou nou an? Hein? Nou menm, espesyalman lè kretyen, nap gade atravè rezo sosyo yo kounya nou wè. Menm se kretyen yo ki ap fè gwo diskisyon. Se yo menm k ap joure. Youn p ap rele lòt pale avèk yo. Hein? Kot lanmou an? Si ou wè pastè a fè yon bagay ki pa bon, ou menm yon lòt pastè ou ye. Fon jan ou pale avè l, li vin li mèt pa zanmi ou. Nou pat wè nan disip yo non yo tap goumen non Nou pat wè yo tap goumen non Nou te wè youn a lòt wi Nou te wè Paul jan lè Paul tap mache Yo te tout kote ansanm wi Hein Kot sakrifis la te fè pou nou an Kotel Kotel Kotel fè la Mezanmi nou konnen Sa trèlman difisil vrèman. Sa terib pou moun a moun viv ansanm. Men, panse un petit peu. Panse avèk lavi ou. Panse avèk lavi frè ou. Retire frè ou la sou kè ou. Retire sè ou la sou kè ou. N ap fè wout la ansanm. Menm lè l te fè w yon bagay ki ekstrèmeman grav. Remet sa bay Bondye paske Bondye konn jije. Pa kenbel sou kè yo pou ale avel. Pandan moman sa yo, sonje san sa k te koule pou nou an. Sonje mati sa yo l te pase a Golgota sou yon kwa. Lè nou fin sonje sa, chèche yon ti tan, chèche yon ti tan nan kè ou, priye Bondye. Di Bondye, mwen vle swiv ou. Retire gwo pwoblèm sa k fè m pa ka byen avèk entèl. Gwo difikilte, chay lou sa k fè m pa ka byen avèk entèl. Souple papa. Moutre m chemen an. Moutre m chemen an. Mwen konnen. Entèl. Mwen konnen frè Jak, frè Jan. Li pa vle wè m. Kèlkeswa kote li wè m l ap kouri. Chèche yon plas nan kè m non Senyè pou m kapab padone l. Chèche yon plas nan kè m non Senyè pou lè m wè l pou m ka di ay frè Jak Kote nou prale? Kote nou pwale? Ki Bondye nap sèvi? Aah nou konnen la bib pap pale manti. Lè nap li nan Matye 24 nou wè sal di? Nou di wè tout goumen sa yo tout batay sa yo nap fè a? Sa yo poko menm lè ak rive. Sa se twò kèt la. Chay la dèyè. Mezanmi, ann eseye lè chay la rive pou n gen Jezi nan men nou. Ann eseye lè gwo, gwo, gwo chay sa a rive. Nou wè gè patou. Ayisyen ap fè gè avèk Ayisyen parèy yo. Ameriken ap fè gè avèk Ameriken parèy yo. Espani ap fè gè avèk Espani parèy yo. Tout nasyon nan lemonn ap fè gè. Yo chak a yon kouto tranchan y ap file pou y al koupe kou lòm parèy yo. Ebyen, kisa n ap fè? Kisa n ap fè? Kouto a pa t pou koupe kou moun non l te. Kouto a te pou koupe kou bèt. Nou menm nou file l pou n koupe lòm parèy nou. Ebyen n ap wè, o dènè jou a kisa k pral pase. L ap di w deyò lè chyen mantè kisa w t ap fè l deja two ta. Ann chèche Bondye tande. Annou chèche Bondye pou l pa two ta pou nou. Si w pa t al legliz maten an ou pa t gen chans, aprè midi an eseye wè si w ta ale. Ke Bondye beni w ke Bondye ankouraje w rete avèk lapè Bondye paske se li menm ki gran se li menm ki fidèl se li kreye l pase yon bòn joune nan le senyè joyz pak ok se sè ou an nou kontinye chèche Bondye. Pou gran jou a. Pou nou pa pran nan mera. Pou nou pa pran nan mera. Ke Bondye ankouraje ou, beni ou, pran swen ou, kelkeswa kote ou ye. Padone, padone, padone, padone, o denyè jou an pou l pa mete w deyò. Pase yon bòn apremidi. Babay.